Wi bebe.
M santi m raz. Ato m dat manke beton ap tann ou la non men. Ou konnen m te okipe m tap fè travay pou manmi anndan. Bon m don pawòl ou. Pou kisa ou fè m pase mizè konsa?
Ou konnen paran m yo jan yo ye a. M pa ka ri ma nenpòt moun, nou konprann, sitou pou papa m. Manman m sou lòt moun men papa m dwòl. Tèlman papa w s on nèg straòdinè konsa, pa vre? M pa konnen, men e jan yo leve m nan. Te m poze w kesyon. M ap tande w.
Èske renmen w pa renmen m oubyen ou vle fè papa w plezi? E pa renmen m pa renmen w non, men yon bò tou, li bon sa papa m ap di m yo. Ou renmen m? Ou ri w ap fè m timid. Boo chak jou map kope bal la boo. Ou serye?
Wi. Epi fon ti vot moun mwen sou ou. Oh oh map kapab si papa map pase la lap bat mwen. Lap kalem. Segond menm.
Epi tou m pap ka twò kanpe nan lari ap pale avèw non. Fò al lakay mwen paske moun lakay mwen pa dakò sa. Bon jan wap pale a la papa w dwòl epi w vle m al lakay ou? Depi m mennen moun nan ba yo lakay mwen yap asepte men depi yon moun al di yo sa menm kanpe bò yon lari map pale a moun. Li pa bon pou mwen. Ah bébé.
Mwen poko menm renmen avèw epi m pral lakay ou. Woy. O mwen ann fin renmen apre sa map deside m al lakay ou nou pou nou pa kanpe pale nan lari. Rii pou m renmen avèw.
Wi.
Papa m tèlman dwòl. Ou pa renmen m?
M renmen w pa m pa gade w depi nan figi rive nan tèt lap mande si w gen

Gade yon chans ou genyen. M vyèj wi e sa fè papa m toujou ap di m konsa moun ki pou pran vijinite m nan fòl bagay. Ou vyèj vre?
Ou serye?
E pa vyèj ou konnen an non tankou 3 devan an. 4 devan yo non. Sa vle di ou poko nan afè gason menm? Non.
Anben. Bin nou prale? Nou prale? Wi. A kondisyon piga piga pa pou al fè m yon bagay ki mal non. Depi w ap pale lèd l ap bare w. Anben ok nou prale.

Manman li yon bon moun li ye li pa.
Kòman sa w di m la li s on zanmi li s on bon moun ki tip de zanmi. M envite l lakay mwen paske papa m toujou di m piga m pa la moun nan lari manman oh. Ho mesye sa men nou mennen l vin bat mwen. Li pa bat ou manman li pa konsa. Manmi m paka bat ou so m pa use pa renmen jan w sale m nan. Kijan m te salye ou?
Manmi, èske nou ka antre? Ok, ann ale, ann antre. Kot papi? Ni papi ou? Ann ale.

Men poukisa lè moun nan vin lakay nou, nou menm tou, n ap imilye moun nan, n ap gade moun nan mal?
Ba imilye w. Bon, etandone ke m tande w vin la, ou vin lakay mwen la, m ta renmen pou w di m sou ki bi, sou ki kòz?

15 mil dola. M te gentan dil sa wi. Ou te gentan dil sa?
Sa l di w? Men la papa pale avè l. Wi e 15 mil dola. Li pale avè m, li pale avè m. Nou te dwe. Li pale avè m.
E yon ti sòl.
Yon ti sòl kay nou te kòmanse. Ok. Nou te prete yon ti kòb sou li. Kob la sanse pase. Ok.
Ave di la bòs yo di yo pral vin yo pral vin met pye nan kay la. Ah m di pye. Yo pa yo ap vin met men nan kay la. Kob la poko kont. Nou manke 15 mil. 15 mil? Sou ansanm avè ti pitit la. Kay la e pou li m tap fè.